Frè m yo. Sè m yo.
Nou di nou bonjou, bonswa, sali, orevwa. Sa w vle a, ou mèt pran l. Mèt pran l. Sa yo vle a, yo pran l cheri. Sa depan de a ki lè w pral gade l. Zanmi m yo, ankò yon fwa nou salye nou nan non Jezi. Mwen si ke nou wè kiyès sa. Men si w pa ta sonje m ap raple w ke jodi a ou gen plezi pou w ap gade. Marc and. Da.
Aka Marc and Da. Marc and Da. Ok. So nou salye nou tout ankò yon fwa. Nou di mèsi avèk chak yon de nou menm ki te pran plezi nou, ki te gade dènye ti videyo nou te mete dènyèman kote ke nou te fè yon anons ki vrèman ke m di mèsi avèk chak moun ki t al gade e ki te kite kèk mo de felisitasyon, dankourajman. Sa vrèman te fè nou plèzi e nou kontan. Mèsi zanmi m yo. E alò kòm nou te deja pwomèt ou nan ti videyo nou te mete avan yè a. Nou te pwomèt ou ke nap vini, pwochèn fwa nou retounen nap vin baw detay de pouvwa Bondye, de kapasite Bondye. Montre moun yo kisa Bondye ka fè.
Ebyen, objektif videyo jodi a se senpleman pou nou vin fè egzakteman sa. Pou nou bay moun yo yon kout temwanyaj. Wi, pou nou vin baw yon kout temwanyaj de kisa Bondye li menm li kapab fè. Pa bliye nou te di nou ke desanm ki sot pase a la sot fè nou 4 an maryaj. E ke gen anpil moun ki te toujou konn ap, nan kòmantè yo, nou te konn ap wè moun k ap mande, Eske nou poko gen pitit? Ki sa k pase? Bagay sa yo. Moun toujou ap poze kesyon, bon nou konnen. E nou konnen kòman pèp nou an ye. Alò ke se sa jodi a nou vin fè yon ti pale sou sa, e ke nou vin ba w yon ti temwanyaj tou. N ap fin priye, n ap fè yon ti brek, apre n ap tounen pou n vin ba w ti bagay la nan bon ti mamit. Pran ti chèz ou, pran yon ti dlo, Pwan ti kafe, mpa konnen si son ti labouyi wap pran nan moman sa la, pa al vit, relax ou la, vin tande, vin gade kapasite Bondye, ok? Nou pral priye, epi tou swit nap pwan ti break, nou konnen fòn pran ti poz la pou nou retounen tou feu tou flam pou nou kapab ba ou ti temwanyaj sa, ann priye ansanm. Chèche mariw, chèche madanm ou, nap gade de dyalog ansanm, kenbe menl pou nou kapab priye. Amen.

Merci pou chak chè Seigneur Dieu serviteur servante ou moun ki pral tonbe sou video sa nou mande o non de Jezi ou va pèmèt ke yo menm ki va gon moman difisil yap travèse video sa li va pote chè Seigneur Dieu fòtifikasyon pou yo menm li va chè Seigneur Dieu raple yo ankò ke ou toujou la ou toujou kontinye fè mirak toujou menm ou menm ki te la yè a se ou menm ki la jodi a. Mèsi Senyè, nou di w mèsi deja paske ou pral pèmèt ke videyo sa kapab touche dè kè, e l kapab amene dè zam a ou menm. Beni nou chè Senyè, beni deja chak moun ki pral wè l. Se sa ke nou mande w aswè a chè Senyè. Nou mande w nou menm ki sou plato a Pè San w va kontinye mare nou ansanm pou nou kapab kontinye fè yon sèl, paske chè Senyè Dye, se sa ke ou menm ou vle. Nou priye w mande w gras sa yo se nan non Jezi ki pi dirèk nou sèvi w Senyè.

Nou retounen! Ebyen, men nou zanmi, mèsi a nou menm ki te pran ti pasyans nou, nou menm ki te gentan al bwè ti te, nou menm ki t al pase yon ti dlo nan zye nou pou dòmi pa pran nou, pou nou kapab vin tande temwanyaj sa a. Ebyen san pli tade nou pral antre dirèkteman ladan li o mwen pou ou menm nou swete ke Bondye pèmèt ke ou edifye nan sa ke ou pral tande jodi a. Nou fè plas avèk bèl dam sa ke nap gade la ke Bondye fèm favè li fèm kado she's mine you know she's mine you know mine yeah se li menm ki pral kòmanse kòm yo toujou di les femmes d'abord nan tout bagay tout bagay pa gen sof anyen nan tout bagay les femmes d'abord ebyen Aswè a ankò, se li menm ki pral kòmanse pou nou nan temwanyaj la, dayè an majè pati m panse l ap pi byen eksprime l toujou, si e li k ap. Nan temwanyaj nan temwanyaj ou toujou fè, Ey, m panse w ap pi byen eksprime l toujou, tout bagay yo ansanm avèk mwen. N ap kite w kòmanse, lè w santi w bouke w a ban m fè yon kou. Ok. Nou fè plas la avèk la bèl demwazèl sa ke nou ap gade la ki ankò se pou mwen ke l ye.
Eben zanmi m yo jodi an Marckenda vin rakonte w an gwo e an laj on ti istwa epi ki se yon temwanyaj pou nou menm tou. Avan m kòmanse, ban m mande w, èske w sonje dat nou te marye?
Kote kesyon sa sòti l vin la? M ta renmen w di moun yo kilè nou te marye. Ou konn jere gason pa sonje bagay sa yo toutan. Ebyen m ta renmen wè jodi a fè gason yo wont. Ok bon gade m wè. Bon bagay m te konvèti m te konvèti a tèl laj a ki laj. Ok. Mande w dat ou te marye. Non fòm kontwole fòm gon kalkil pou m fè pou m wè avan m rive. Ok si m te renmen an 2017 ha n se sa w fè. Si m te renmen an 2014 yon bagay konsa. Yeah. Ok nou marye an 2018 Uhmm nou marye an 2018 27 Desanm 2018 sa a m pa ta kapab sonje ti bagay sa a M pase tès la Ou mèt bay moun yo istwa a Li pase tès la Eben zanmi m yo 27 Desanm 2018 Bondye te marye nou ansanm Epi apre maryaj nou kote ke Bondye ta pral beni nou 3 mwa apre te beni zantray nou. kote ke nou ta pral genyen yon pitit garçon, byen malerezman, sou 4 mwa e demi, nou te vin pèdi li. Men se te yon moman ki te vrèman, vrèman, vrèman difisil pou nou, kote ke ou konnen, ou fenk fin marye, ou tande ou ansent, pral gon yon ti pitit e anplis se premye pitit gason fanmi an. Te gen anpil lajwa. Epi enmi an panse ke li te kapab pran jwa sa. Malgre moman yo te vrèman vrèman difisil, men Bondye te ede nou surmonte ti moman sa. Kisa w ap di moun yo nan sa a?
Bon, e pou m byen di nou byeneme, se jan e madanm mwen sot esplike nou an. e ke ou konnen lè w jèn, ou fèk jèn ti gason, jèn fi, li gen 25 an, madanm mwen gen 23 zan, nou fèk fin marye, ou konprann, se te, jan yo te di a, la vie a rose, kontan, ou konprann, e ke Bondye vrèman, nou fin marye, 3 mwa pi ta, Bondye vin fè ke madanm mwen vin ansent, bon, ankò, se kontantman, se lajwa, ou konprann, nou vin konnen pral gen yon pitit gason ankò. Janm m renmen se yon pitit gason m te di senyè fòm jwenn yon ti gason tèlman m renmen pitit gason m pa bezwen di nou ki kanti ki kalite jwa m te genyen ki gwosè lajwa k tap debòde nan kèm pou m te konnen m ta pral gen yon pitit gason ke jan tout moun ki fèk marye toujou ap atann ou konprann yo toujou ap atann ke kilè pou pou tande pou nèg la toujou ap atann kilè pou fi a di cheri m pa wèl non. Se sa, ou konprann? Se sèlman lè w marye, mo sa pa fè w pè. Se sa k fè m ankouraje nou mesye m yo, kenbe tèt nou tande. Ou konprann? Kenbe tèt nou, tann lè nou marye. Tann lè nou marye. Li pa fasil men mande Bondye gras. Se sèlman lè w marye, lè w tande yon fi di w, cheri m pa wè l non, se lè sa kò w pa sote. Kò w ka vin sote wi. Lè w kòmanse pral sou 5, sou 6, lè w ap kòmanse ap monte konsa. Li gen dwa di w sa epi kò w sote. Men lè w fèk marye konsa, anfen, se pi bèl bagay ou te ka tann. Alò se konsa, se donk se jwa sa k t ap debòde pou m te aprann e ke nou pral gen yon ti gason. Sa te vrèman fè nou plèzi. Nou pral lopital al gade sonografi k ap fèt. Bèl bagay, bagay ki mete lajwa nan kè. E jan madanm mwen sot di nou an, vrèman, malerezman, e apre 4 mwa. Se te vreman bon. Kom Bondye di nou, tout choz konkou byen de se ki èm Dye. Kom se te volonte Bondye pou sa te pase konsa, pou l te ka ba nou pi bon temwanyaj, se sa k fè sa te vin pase konsa, se pandan ke nou al legliz yon dimanch maten, madanm mwen pa t gen okenn malèz, anyen menm, ou konprann? Se legliz n ale nan sèvis, yo rele sèvis mwason, nou ale e ke... Li li desann lal nan bathroom epi kòm dabitid li ale epi li toujou ap tcheke epi li remake l wè yon ti mak ki l pat sipoze wè epi nan mitan sèvis la vrèman san neglije nou kouri lopital malerezman se sak ta pral rive yo di nou dezole bagay sa yo kounya w ka imajine w ki kalite chòk ou vin resevwa ou menm kò w te gentan kontan. Ou menm vreman ki apre 4 an ma 4 an renmen nou te fè apre 4 an renmen ou vin resi vin marye kounye ou konnen pral gon pitit epi se sa ou vin tande ke malerezman pitit sa ou pap ka kenbel paske li deja komanse soti pou kont li nou ka ima nou ka imajine ki kantite chòk sa te fè sou nou hein pou tande nouvèl sa ou konn ou te gentan fin kontan pral gon ti gason ap gentan planifye. Tout bagay nou pral fè ansanm e ke boom se nouvèl sa w vin pran. Ebyen se te konsa sa te ye pou nou byeneme, li pa t fasil. Li pa t fasil. Men Bondye te fè nou gras. Bondye te fè nou anpil gras nan moman an. Sa te fèt vrèman, nou lopital la. M sonje nan moman sa fèt la, sa m ap di nou sa pou m ankouraje nou. Lè nou wè yon bagay difisil rive, se lè sa a nou bezwen plis bay Bondye glwa. Se lè sa a nou bezwen plis adore Bondye paske ènmi an ap chèche nan moman sa a pou l wè si l te ka tou elwanye w de Bondye nèt. Ou konprann? Pou l ka, menm jan madan Jòb te di, Poukisa w pa renye Bondye sa? Poukisa w pa renye Bondye sa epi ou modi Bondye sa epi ou mouri ou fini? Se nan moman sa yo ènmi an ta swete pou l rale w desann nèt pou l tou fè w kite Bondye. Li kòmanse ap fè w di, Bon, si Si w se pitit Bondye vrèman, poukisa l kite sa rive? Tout lòt moun, yo marye, yo fè pitit yo san pwoblèm. Ou menm, ou kòmanse ap mete panse nan tèt ou. Poze tèt ou kesyon, poukisa se ou menm? Poukisa se ou menm? Ou kòmanse ap reflechi bagay sa yo. Ou anvi di Bondye, bon, si se konsa, pou jan m travay pou ou, pou jan m sesi, pou jan m sela. Ou konprann? Dèfwa w ap poze Bondye kesyon. Se sa ènmi an menm li vle, pou l kapab retire w de Bondye. Men m ap di w, lè w wè yon bagay difisil vrèman k rive konsa nan lavi w, Ou mèt fè Bondye konfyans. Toutetan desepsyon an te pi gran, se toutetan, se toutotan li pral leve w pi wo. Se toutotan temwanyaj la li pral vin pi bèl, byeneme. Alò, jan m di nou an, se te konsa, nan moman an, vrèman, m sonje lè bagay la di, m rive nan yon pwen m pa ka ret nan chanm nan avèk madanm mwen, nan moman ke lè timoun nan ap fin sòti nèt la. Mwen oblije al nan yon chanm elwanye, te se lòt fanmi ki te rete avèk li nan chanm nan, m oblije al nan yon chanm elwanye jis. Ou ka konprann, ou ka konprann, bagay la vrèman, ou pa, m pa vle panse avè l nan moman an, m ap mal gade lòt ti videyo, mizik, jis pou m ka bliye sa k ap fèt nan moman an. Ou konprann? Sa vle di se te konsa, ou fèk fin marye, epi men li ke, ou kon, ou fin konnen ou pral gen yon timoun, malerezman aprè 4 mwa, Ou gentan kòmanse santi timoun sa kap jwe nan vant ou, epi ou pèdi l. E youn nan konsèy, sa, sa vin nan lespri m, sa vin fè m panse avèk sa, sa fè m. Sa m vle di. Ou menm kap gadem nan moman an ki te pè ki te travèse yon moman difisil oubyen kap travèse yon moman difisil nou konnen ke sa pa fasil pou simonte men yon sèl bagay map di w se fè Bondye konfyans lè w wè sa rive w lage tout bagay bay Bondye mwen konnen ke sa pa fasil paske li pat fasil ditou ditou ditou. pou mwen menm ansanm avèk mari m te surmonte moman sa a. E nou menm mesye, lè w wè moman sa a rive, se moman pou nou bay madanm nou tout atansyon ki genyen. Paske m konnen mesye yo konn sou chòk tou. Paske m ap sonje ke malgre mwen menm m t ap plede kriye se vre, men Macken te plis sou chòk paske ou konnen gason Lè w wè yo kanpe, yo pa vle montre w ke bagay la, y ap montre w yo fò, men ofon yo pa fò vre. Lè w wè nou gen pwoblèm sa nan fwaye nou, yon bagay konsa rive nou nan fwaye nou, se pou nou tou de mande Bondye gras pou nou youn sipòte lòt, paske plan enmi an, Se pou l kapab retire jwa ki nan fwaye a. Paske n konnen timoun se benediksyon Bondye. Paske enmi an santi ke gen yon jwa lakay nou depi lè nou marye, kè nou kontan e Bondye ta pral beni nou. Li vin fè yon fason pou kòmsi pou li retire jwa sa Bondye te ban nou an. Men Bondye te pase pi wo. Malgre moman sa te rive l te difisil anpil pou n te simonte li. Men Bondye te fè ke nou te kapab vin pi damou, pi renmen pi youn pi plis de jou an jou. E pou n kontinye ansanm avèk temwanyaj la, m ap sonje ke nou te fon, nou te fè tout twa zan an apre sa. Yeah, yeah, bon jiskavan ke menm nou rive la, menm jan madanm mwen sot ba nou ti konsèy la, m ap ankouraje nou Nan moman sa yo vrèman li enpòtan youn pou nou vrèman atache ak lòt. Konprann? Paske dèfwa sa se pa fòt yon okenn moun li ye. Se menm jan an tou nou te gendwa nou marye nou poko ka gen, nou poko gen timoun. Bon sa te ka rive nou potko genyen menm. Konprann? Sa te ka rive. Nan moman la nou bezwen youn lòt vrèman, se moman pou nou youn sipòte lòt byeneme. Li vrèman enpòtan pou nou youn kanpe, pou nou youn sipòte lòt nan moman difisil sa yo. M konprann kou a li te di anpil jan madanm mwen di an mwen mwen menm m pat kite sa parèt o deyò men m konnen o fon vrèman sa te afekte m men yn fwa ke m gentan wè lespri madanm mwen desann m oblije mwen menm pou m oblije rete fò paske si nou tou 2 fèb nou tou 2 youn pap ka sipòte lòt m t oblije rete fò pou li menm pou nou te kapab travèse moman sa e Bondye fè nou gras nou te travèse l vrèman nou te travèse l e ke jan madanm mwen te kòmanse di nou. Nou rive. Apre sa, m sonje doktè a te di, ah, pa gen pwoblèm, e jèn nou ye, nou ka, nou ka, nou ka ansent. Nou, n ap fè plizyè lòt ankò. Konprann? Yo, yo, yo tèlman banalize sa, yo vrèman pa, pa vrèman mete yo nan po, yeah, yo pa bay twòp enpòtans, sòfke se yon bagay ki fèt chak jou. Bon, okontrè, toutan moun ap vin retire timoun, bagay sa yo, se. Se jis yon bagay ki fèt chak jou. Ok nou jèn e dejèn nou ye, ou konprann, nou gen tan devan nou pou nou fè pakèt lòt ankò. Se konsa m sonje doktè a te pale avèk nou e sa te vrèman fè mal. Sa te vrèman fè mal. Men, jan m di w la, aprè sa fin fèt, ennan pase, nou pa janm wè anyen ankò. Ou konprann? Sonje wi, aprè tou, twa mwa aprè maryaj, epi gwosès te tonbe. Epi kounya nou vin fè fos kouch la. Epi 1 an pase, nada. 2 zan, anyen menm. 3 zan, anyen menm. Jiskilè Bondye li menm kounya te vin deside pou l vle ba nou yon siy? M kwè sou 3 zan edmi. 3 zan edmi?
3 zan edmi. Kounya byeneme sa se pati kote ke m vle vin ankouraje nou menm ki nan moman k ap pase yon moman difisil konsa. Imajine w ou te wè siy gwosès yon sèl fwa epi pou kounya 1 an pase, 2 zan pase, 3 zan pase moun ap gade w, ou konprann? Moun ap gade w tanzantan ap mande w eske poko gen anyen. Ou konprann? Moun ap di w, èske ou pa al tcheke sesi, èske ou pa al tèl kote, doktè nan kole nan kò w. Ou konprann? Al fè sesi, al fè sela. Li pa fasil non byenneme. Li pa fasil. Se bagay si yon moun ou pa vrèman gen gras Bondye pou n bagay sa yo konn fè yo swa ou tande gason an swa l al twonpe madanm ni. Ou konprann? Sa depan. Paske sa ka rive gen yonn nan moun yo ki gon pwoblèm medikal. Sa ka rive. Sa ka rive se se se yonn nan nou ki gon pwoblèm yo konn di gason gen ensifizans yon bagay konsa. Epi fi a ka gen yon bagay kèlkonk ki anpeche ke li konsevwa yon timoun. Epi nan. Men li enpòtan tou san pou m ale sou menm lan sa a ankò. Li enpòtan tou pou tou de moun yo, lè w wè yo poko, malgre yo eseye yo pa kapab. Pou yo kapab tcheke doktè yo pou yo. Wi, wi. Paske menm si w ap priye, Bondye di w priye, veye. Ou sipoze al tcheke doktè pou konnen si son pwoblèm ou gen, ou pou konnen si se nan lapriyè pou antre pi plis pou Bondye delivre ou oubyen pou Bondye di sa lap di pou ou. Enpòtan, wi se vrèman enpòtan. Bondye bay doktè yo konesans, li mete yo la pou nou menm. Toujou fè devwa nou, ale, ou konprann? Fi yo al wè jinekològ nou, mesye yo tou. Dèfwa li bon pou ale just pou konnen. Paske m sonje mwen menm, m ap di nou sa, mwen m pa t janm ale non. M pa t janm ale. M pa t janm ale. Mwen sa k ou pa t ale? M sonje ou te di konsa. M sonje gen yon doktè n t ap suiv, epi doktè a di, fò fè Mao ale pou nou al tcheke. Ou di, cheri nou pa pral kay lòt doktè ankò. Paske m te ansent premye fwa a, nou pa pral, nou pa pral, nou pa p fè wonn pòt. Bon, Dye k te fè w ansent avan an, l ap fè w re-ansent ankò. Yes.
Sa yo li mande, se dèfwa fò w pran desizyon. Epi fò w mete konfyans ou nan Bondye tou, just. Mete fwa w nan Bondye. Ou konprann? Pa kite pawòl moun ap di w sòti pou fè ou vle bliye kapasite Bondye. Pa kite sa moun ap di w fè w bliye Bondye te fè Sara fè pitit a 90 an. Oke? Pa bliye sa. Pa bliye sa. Pa pale anpil a laj, ane. Sa yo pa anyen pou Bondye. Ou konprann? Yo pa anyen pou Bondye. Lè Bondye chwazi fè l la, lè l vle fè l la, pa gen anyen ki ka anpeche l, byeneme. Alò se te konsa, pandan twazan, ou pa janm wè anyen ankò, pa janm okenn siy ankò. Bon, kounye a ou vin rive nan yon pwen, nou te rive nan yon pwen, lespri nou te bliye bagay konsa. Ou konprann? Nou te bay vag, nou pa t'. Nou bliye bagay konsa. Nou pa t' menm fokis sou sa. Wi, nou vin, nou vin pa fokis sou sa ankò, epi, erezman pou nou menm, Bondye pa t' kite n' sa rive sou nou nan yon tèl pwen, okontrè, gen, gen zanmi ki envite nou pou n'al nan baby shower yo, aprè sa fin rive, nou ale. Nou ale, ou konprann? Nou di Senyè a mèsi ki te ba nou fòs, ki te ba nou gras pou nou ale. E Senyè a vrèman li menm ki te pran nòt de sa, jan m di w nou an, byeneme, tout sa k rive se pou byen nou. Se li menm sèl! Chante a di, Pi devan, n ap konprann pouki. Se pi devan omwen m a n a mande Bondye poukisa enb tèl timoun li te pran l. E li menm la ba nou rezon an. Apre twazan edmi, kounye a nou te vini nan 2021. Nou vin nan 2021, m sonje, mwen menm nan fen, nan, nan, wi nan fen 2021, an novanm, e ke mwen pandan m ap dòmi, nan maten m pral leve, lè m preske rive pou m al travay, se pa nan yon rèv li ye non, m tande yon vwa menm, vwa a leve m, e pa kòm si se m ta di son rèv m ap fè, m wè yon bagay, men se vwa k rele m, li reveye m, li reveye m. Epi l di, Sa w bezwen an m ap ba ou l an desanm. Konsa l just di m, Sa w be, sa w bezwen an m ap ba ou l an desanm. Vwa a just di m sa, Konsa byeneme. E, epi mwen, bon mwen, epi nan moman m tou le, m tou pantan paske je m tou klè. Kounye a madanm mwen potko leve, kounye a m rele cheri, m rele l, m di, Cheri tande men, men sa yon vwa fèk di m kounye a la. Epi m ri, ou konprann, kòmsi m just ri. M di l, Men sa yon vwa fèk di m kounye a la, m tande l menm. Epi kounye a nou, nou, nou, nou, nou kòmsi nou mete fwa nou. Nou konprann, nou fè, nou fè pawòl la konfyans, epi nou jis rete n'ap tann. Epi pou Bondye vin konfime se li menm ki te pale avèk mwen nan desanm, nan desanm pandan nou al nan legliz, nan sèvis legliz nou, e ke te gen yon pastè etranje ki te vin legliz la vin preche, se premye fwa nou menm nou te wè l. Li nik vin legliz la nan mitan prèch wi byeneme. Se pa kòmsi m ta di w se se yon moman yon priyè, se priyè l t ap fè pou moun, pou moun ap vin pase devan non. Nan mitan yon prèch, lespri Bondye mande l pou l fè yon bagay espesyal nan mitan prèch la, pou l mande konbyen moun ki poko fè pitit la, ki marye ki poko fè pitit. Nan mitan prèch la, Bondye kanpe sa. Gen de bagay Bondye pral fè pou ou byeneme. Gen de bagay, gen de gen de seyans li oblije chanje seyans lan jis pou ou menm. Jis pou ou menm li oblije chanje anbyans lan jis pou l fè sa l gen pou l fè pou ou a. Prèch la kanpe, pastè a antre yon lòt bagay ki pa nan ki pa nan prèch la menm pou l mande konbyen moun ki la ki marye ki poko fè pitit. Èske gen yon moun ki marye ki poko gen pitit? Mwen di yon mo yon dwèt leve. Oo. Bon m ap poze yon lòt kesyon. Kanpe, ou mèt kanpe. Ou poko depi kilè ou marye? Hein? 3 ane? Li gen 3 ane. Se el di 3 wi. Ou menm ou 3 pèsòn de la trinite. Letènèl, papa, Jezi, le fis, le sentespri konsolatè a. Men li gen 3 ane seyè ok kem pozew dènye kesyon sam pral di sam pral di a Bondye ap fèl onon de Jezi koute byen e kijan de timoun ou ta renmen genyen hahahaa non m serye wi non ou mèt wèm ri pa okipem non m pap ri konsa non map pale avèw ma sè kijan de timoun ou ta renmen genyen. Non non non kiyes ladan yon ti gason oubyen yon ti fi bon ok piske ou di sa Bondye ba ou ane pwochèn o non de Jezi don je suis le sèvitè wap gen yon pitit fi nan menw bat bravo pou Jezi bat bravo pou Jezi sè menm. Dwol de koyensidans, madanm mwen se te sèl moun ki te la jou sa kòm moun ki marye k pa ka fè pitit. Li rive nan yon pwen, li prèske pa t vle kanpe, pa vre? M pa t vle kanpe. Lè m vin kanpe a, e kòmsi m santi yon bagay pouse m kanpe. Lè m kanpe, m pa konnen. Wi. Li vin santi l prèske pa vle kanpe, ou konprann? Ou santi ou jennen. Li gentan gen twazan, bagay. Li jennen, li santi l mare. Li prèske pa vle kanpe, men jan l di w la, lè l kanpe, l pa rann li kont. Epi se sèl li menm ki kanpe vrèman. Lè sa a se an desanm, wi. Pa bliye m di nou an desanm. Pastè a vin preche a. E ke mwen menm. Rèv mwen te fè nan novanm nan, e pa rèv la non, vwa m te tande an novanm nan, l te di m l ap ban mwen l an desanm tou. Sa vle di kounye a pastè a menm di lòt ane lè konsa w ap genyen l an desanm, w ap gen yon pitit fi nan men w. Bon, kounye a nou vin mete lafwa vrèman, bon, nou vin di sa ok sa li konfime, epi m sonje 2023 vin antre, 2022 vin antre. Epi kounye a nou kòmanse ap nap kontwole ou konprann nap kontwole nap di ok si wi nap di si e pou si e pou si e pou desanm men nan tèl mwa pou l ta fèt nap fè kalkil lè nou gade janvye pase e anyen pa fèt nou bagay e pa pa pa genyen k tonbe fevriye bat menm gen règ menm non bat gen règ depi novanm wi epi fevriye anyen toujou bon men ou oblije toujou fè l la konfyans paske se òm de Dye k te pale epi mwen m te tande vwa dirèkteman n kontinye gen lafwa. E pi kounye a vreman, mwa mas, wi, n ap fè ti doute. E pi nan mwa mas vin antre vreman, e pi, jis ki lè nou te vin, nou te vin, se nan, nan novanm, nan avril li te gen tan rele sa ou byen me? Nan mwad me wi m kwè. Se nan mwad me papi, papi te vini. Wi, nan mwad me.
Men m ap sonje, m pa t janm gen règ. On se, lè m vin gen règ la, mwen vin gen règ sou, sa se sen mwa. Wi, wi. Mwen gen règ sou sen mwa, e pi règ la fè, yon afè de 12 jou konsa. Nou pa menm panse yon bagay konsa ap rive. Nou sanse nou preske, nou fin give up sou sa. Nou di nou give up, lè nou wè nou rive nan mwa avril, nou di konsa a. Si l ta fèt an desanm, bon, li ta sipoze fèt tèl lè, bagay sa. N ap fè kalkil pa nou nan afèl, nan lòm nou. Nan lòm nou. Nou di anyen pa p mache vreman vre, epi kounya, lè nou rive nan mwad me, epi m pa t santi m byen. Mwen te jis gon w grip, on alèji ki tap bat mwen epi Mackendy konsa, Cheri, men konprime alèji a bwèl. Epi lèm gade konprime an, konprime an di si w ansent, mande doktè w avan ou pran l. Epi kounya lèm di Macken sa, Macken tonbe fè blag sou m, kounya m di m pap bwèl non, m di fòm fè yon tès avan. Macken di kote w pral pase pou fè tès sa? Ou genlè pa wè konbyen tan. Kounya Macken ap pran plezi ansanm avèm, kounya lap di konsa, moun kap fè planin konn ansent? Paske doktè te ban nou yon medikaman ki pat, yon medikaman pou te fè règ nou vini paske règ lan pat janm vini. Makenn ap pran plezi sou mwen. Epi m di konsa, antouka m pa bezwen konnen, kèlkeswa jan l ye an, w ap, e pou m bwè l, fò w fè l. Men Makenn, malgre Makenn di, eben oke, kòm ou di w pa p bwè l, m p ap fòse w. Epi vreman vre nan demen se l di cheri pase achte yon tès wi. M ba l pawòl. Pase m pa panse ke tès lan ap pozitif. Kounye a m di konsa, m ba l pawòl pou m pa al depanse lajan an pou granmesi. M di m pa gen kòb pou l achte l. E vreman vre, Maken pase. Maken achte tès lan. Men dabitid, li toujou pi cho. E li k doktè. E li k doktè kay la. Non, sou pwen sa pa gen lechwa non. E li k doktè kay la, l toujou bezwen fè tès. Ou tande pral fè tès. Ayiti nan pwen sa m pa ka ba l sipriz menm. Li toujou bezwen fè tès se li k pou fè tès yo. Epi m ba li irin nan pou li fè tès lan epi m wè l ap gade bagay la yon fason li pa kòmsi men m di o sa k pase. Kounye a li di m pa konprann. Li fè yon lòt. E li stil ap gade toujou. Li di a bagay sa yo pa janm bon vre. Bagay sa yo pa konn bon. M di m di ou pa kwè? M di ou pa fè Bondye konfyans? Li stil pa kontan, kounye a puiske li vin pa kontan, si li te kontan m tap kontan tou, men m wè l pa kontan, m just ret nou just ret nan mwen menm. Kounye a m di e ben ok demen se m al m al nan yon klinik pou m wè kisa ki eske se vre. Vrèman vre m al nan klinik lan, nan demen maten kou l jou, m al nan klinik lan, tcheke, yo ban m medikaman pou paske m pou pou alèji an epi m mande, mwen menm pèsonèlman m mande pou yo fè tès san ki pou revele si li. Si li pozitif vreman vre, epi vreman vre, lè yo fè l nan klinik lan, li pozitif ankò. Lè m rele Macken, m di, cheri, gen lè li tout bon wi. Kounye a, li di, e vre? Nan li si l pa kwè toujou. Non, m pa t kwè vre non, byeneme. Macken al achte, yon jou Macken al achte yon tès ki vann prèske 30 dola. Yon tès ki vann byen chè. Macken achte, Macken di konsa, pou l ka si tès ki make pregnant yo. E lè sa a, lè Makenn fè l, li wè l make pregnant tout bon, e lè sa Makenn kontan, nou glorifye non Bondye ansanm, nou priye, nou di Bondye mèsi. E lè sa a nou vin prè. Men depi lè sa a tou, se, mèt di se konba nou te kòmanse. Rès la m kite pou. A wi!
Byeneme ak kòm nou tande, se te konsa. Paske ou konn rive nan yon pwen, w ap priye Bondye pou yon bagay, li fè l. Mwen pa ka kwè. Ou konprann? Nou sonje sa k te rive Elizabèt. Lè Elizabèt fin granmoun, zanj lan vin di l ke l ap ansent, ke pitit li ki pral genyen an pral yon, pral vin yon towo nan mond lan, an palan de Jan Batis. Elizabèt, non sèlman l te ri, Elizabèt kache anndan kay, li pa janm sòti non. Li pa, li kòmsi l pa ka kwè. Kounye a l di, bon, tout moun pral ri l, mezanmi, l fin granmoun pou se lè sa l ap ansent. Gen de bagay Bondye fè pou ou vin pa ka kwè. Alò se nan nivo sa n te sanse rive la. E. Nou fè plizyè tès, ti tès, ti tès gwosès, m wè yo, yo pozitif, m stil pa kwè. M stil poko vrèman kwè eske se tout bon, ou konprann, paske yo konn di sa yo, yo, yo, yo konn dèfwa fo. M konn stil pa kwè toujou, se lè m al achte yonn ki enpe pi chè, ki li menm ki make ansent lan menm, se li menm m al achte evri, epi lè sa vrèman m sonje m vin wè l, jan madanm mwen esplike nou an, epi nou di Senyè a mèsi ansanm, pou, paske li te fè l vrèman. Ou konprann? Epi kounye a la, m sonje nou te fè papi sipriz. E jis an me wi nou te fin fè sa. Wi, jis an mwad me e nou vin vrèman resi konfime tout bagay jis an mwad me. Ou konprann? Epi. Me pou antre jen. Epi nan moman sa nou gen papi je ke n ap salye avèk manmi je ki toujou ap swiv nou ki se fan enkondisyonèl cho sa. Nou salye w papi. Papa m, lè m di papi je mezanmi se papa madanm mwen, ou konprann, se papi pa m. Ki te vini jou sa. Se yon moun ki t ap priye pou sa anpil. Li te avèk nou nan moman, m sonje nou fè l ti sipriz la tou.

Beni swa Letènèl! Beni swa Letènèl! Beni swa Letènèl! Mèsi Jezi!
Mèsi Jezi! Mèsi Jezi! Mèsi Jezi! Beni swa Letènèl!
E sa vreman te fè jwa kè nou pou nou wè vreman. Paske son bagay tout moun tap tann.
Tout moun tap tann.
Ou anprann? Son bagay tout moun tap tann. E nou di Bondye mèsi ki nan moman sa nou sonje jan papi te kontan pou lap di beni swa letènèl, beni swa letènèl san rete. Paske Bondye te fèl. Lè a te rive. E pi depi se lè a ki rive byen eme pa gen anyen ki ka kanpel. Depi lè a rive pou Bondye pase a, pa gen anyen ki ka blokel. Ou gen dwa gen 400 zan nan esklavaj la. Men jouk pou jou pou ale a kanmenm, pa gen anyen k pou bloke ou. Pa gen anyen k ap bloke ou byeneme. Se sa m vle ankouraje nou. Ou menm ki gen dwa ap pase yon moman difisil. Sa ka rive ou marye ou pa gen pitit. Ou ka ou gon ou gen konbyen ane tou ou poko gen pitit menm jan an nou menm sa te fèt pou nou menm. E dèfwa Bondye konn ap teste fwa nou tou antanke kretyen. Wi se sa wi. Pou l wè si kòmsi ou kontan nan pa moun. Paske m ap sonje. Majorite zanmim ki te marye, ki marye, ke m marye, m mèt di nan jenerasyon zanmim yo, se mwen ki te premye marye. Tout sa k marye apre m yo, tout ansent, yo vin ansent. E,
kòman m te ka di sa, dwòl de koyensidans ankò, nou gen sè nou ki te marye. Wi, nan menm ane, yo marye an desanm. Ki marye an desanm 2021. Bon, Dye fè tou de ansent. Kòmsi lè sa rive, ou menm. Ou te gen dwa fache bat. Ou vin anvye. Men non, ou vin anvye. Kòm si, e sitou lè w jwenn moun k ap pede mande w, ou poko gen anyen, ou poko ansent toujou, epi lè w gade w wè ti sè w. Men Bondye pa t kite kòm si gwo kè, kòm si pou m, pou m te tris le fè ke m tande sè m yo ansent oubyen zanmi m ansent, zanmi, mwen menm m poko genyen, kòm. Pou sa te deranje m. Bondye te toujou fè kòm si m gon jwa nan kè m. Wi, nou kontan pou yo. Depi yo, depi se zanmi ki nan antouraj nou ki ansent, ki pral fè pitit, nou kontan pou yo e nou te tou, Bondye te toujou fè nou tou prèt kanpe ansanm avèk yo. E se sa k fè nou menm n ap ankouraje w. Pa anvye. Lè w wè w gon zanmi oubyen w gon fanmi, Bondye pasyan ansanm avè l, se rejwi ansanm avèk li paske benediksyon pa w dèyè. Sa ka rive jodi an se jou pa l, men konnen ke jou pa w la, li gen pou rive. Si w wè l pa ko fèt, se paske lè a pa ko rive. Amèn wi.
Se enpòtan wi byeneme. E sa m vle di nou sou menm sa madanm mwen sot di a se ke, Ou te jwenn yon mesaj konsa wi. Si w gen antouraj, wi m te jwenn, m te jwenn yon mesaj konsa. Si w gen antouraj, ou gen moun bò kote w, gen fanmi w, gen zanmi w ki ou wè ke yon bagay w ap mande Bondye yo menm yo jwenn li, pa dekouraje tande. Okontrè lè konsa w sipoze fè kè w kontan pou yo menm paske sa vle di ke nou menm ki konn ap achte bagay y ap vin delivre pou nou menm lakay nou. Lè ke nou konnen tankou an di Amazon moun achte bagay yo fè kòmand bagay sou Amazon pou vin delivre pou yo menm lakay yo. Lè ke ou wè vwazin nan anfas la gentan jwenn bwat li a, ou pa bezwen fache, okontrè kontan paske Bondye nan zòn nan. Imedyatman ou gentan konn ke chofè a nan zòn nan, ou konnen sa pa w la gen pou l vin jwenn ou kanmenm. Ou konprann? Se ke lè ou wè zanmi w, antouraj ou, moun ki bò kote w yo kòmanse beni, Fè kè w kontan paske sa vle di Bondye nan zòn nan, l ap rive lakay ou to ou ta. Depi l deja nan zòn nan, depi kè w dwat, ou konprann, depi w nan kondisyon an, depi se lè a pa w l ap rive, depi l nan zòn nan, l p ap pase lwen w. Ou konprann, li p ap pase lwen w, l ap pase lakay ou kanmenm. Kòm depi oparavan, doktè te di nou rezon k fè madanm mwen te pèdi timoun nan se paske l te gen yon afè de matris ki fèb, oubyen matris bajen yo konn di an. ki fè ke lè timoun nan vin kòmanse pran pwa, li vin sòti pou kont li, li ouvè, matris la ouvè, nou konnen matris la ta sipoze ouvè lè lè akouchman an rive. Men kounye a yn fwa, yn fwa ke pal la te fèb e ke li oblije se se fòl fòl fè yon bagay yo rele sèklaj pou yo ta pou yo fè pou li menm lèl ansent yo te di nou pou lèl ansent ankò pou yo vin sanse koud matris lan pou fòsel ret fèmen. pou jiskaske lè a rive pou l akouche pou yo dekoud li. Byeneme, se pa t yon bagay ki te fasil. Se pa t yon bagay ki te fasil, madanm mwen te vin oblije pa ka al travay ankò. Se te vrèman yon eksperyans difisil difisil pou fè sèklaj sa a. Li pa t fasil. Dèfwa menm si yon bagay se Bondye ki fè l pou ou, sa pa vle di bagay yo pral dous yon sèl kou. Oke? Dayè Jezi di nou, ou vle suiv li, se chaje kwa w. Chaje kò pou swiv li. Chaje kò a, li pap fasil pou wap mache ak yon kwa sou do non byeneme. Li pap fasil, e menm jan an, se vre se Bondye ki te fè l pou nou, paske se li ki tap ba nou pitit la, pa vle di li ta pral tou mete yon kapèt wouj devan nou epi jis mache nou tap mache ale. Non. Li pat fasil pou nou men se li ki te ban nou l sèt. Men menm menm pa gen anyen nou menm kretyen nou sipoze ap fè sou tè sa ki pou fasil pou nou menm. Paske Bondye di nou Satan ap pèsekite nou jouk nan pòt syèl la. Bagay yo pat fasil vrèman, vrèman difisil, ap pede kouri moute desann nan ijans, ou konprann, paske chak vire tounen, madanm mwen gon san koulè kap parèt sou li, ou konprann, tout sa yo se dout enmi an dèfwa vini, menm di Senyè a mèsi paske nan tout sa yo, li pat janm kite m enkyete, chak lè san yo vini kòm nou sipoze al lopital, si e nan travay mwen ye m oblije kite travay. Pou m al lopital. Dèfwa l konn se nan granm maten, avan m al travay, m oblije tou rele pou m di m pap vin travay pou m kouri al lopital. M ale, men Bondye pa janm kite kè m sote. M toujou di cheri tou va byen. Pitit sa Bondye ba nou l, li ba nou l deja. M mèt wè san ap koule, pitit pa nou an li la. Sa vre Bondye te fè m gras sa m te kapab kenbe konsa, konprann, byen ke dèfwa madanm mwen fè ti kriye lè l wè san yo, w kapab imajine w. M sonje aprè l fin fè sèklaj sa, nan demen gen yon sèl san k parèt sou li, se li kanpe san ap vide. Ou ka imajine w ap pote yon timoun 3 mwa lè sa, egzakteman 3 mwa, epi pou w remake tout san sa ap vide sou ou, se anbilans ki vin pran l lè sa m te nan travay. Ou ka imajine w, m konprann li te gen pè, men mwen menm Bondye fè m, kè m rete anpè. M jòs al jwenn li apre sa nan lopital la, yo vini yo di nou tout bagay anfòm. Bondye fè n toujou gen menm pè sa. E se te konsa pandan tout gwosès la, anpil doulè, akoz sèklaj la ki vin mete yon presyon, Madanm mwen pa ka al travay, se anpil doulè, anpil anpil doulè, pa ka dòmi, konprann, vrèman anpil doulè. Jan m di nou an, li pa t fasil. Se Bondye ki te ba nou l vre, ki te pwomèt nou li, se li k ap ba nou l, men, li pa t fasil, byeneme, pou otan. Li pa t fasil, men, pandan tout moman yo, Bondye, sa l te, sa k te pi enpòtan, se ke l pa t janm kite nou. Ou konprann? Li pa t janm kite nou yon moman. Bon, Bondye fè n gras vrèman, nou pase tout etap yo, ou konprann, bon, nou te nan fen an menm, nou te tèlman, m pa konnen si e ke Kè nou te cho vrèman pou nou te wè timoun nan petèt. Ou konprann? Chak ti doulè, nou kouri. Chak ti bagay, depi sou 7 mwa n ap kouri al lopital. Chak ti bagay nou kouri ale. M pa konnen si kè nou te enpe twò cho, ou konprann, pou nou pral vrèman. Se pa t kè nou ki te twò cho. Se vi avèk eksperyans ke nou te fè, nou te jis pridan. Nou pa t vle neglijan, wi.
Nou te jis pridan, nou pa t vle parèt neglijan, pou si tout fwa yon bagay ta rive nou. Se sa k fè pa mezi de prekosyon, lopital la la, doktè yo la, nou jis, nou jis te ale. Wi, nou ale, jan m di nou depi sou 7 mwa, nou prale, nou prale, epi, don dè fwa nou menm n ap priye pou timoun nan te fèt sou 7 mwa a menm, nou vle pou l te fèt. Paske, yon lòt rezon tou se ke madanm mwen te vrèman pa alèz, anpil doulè, paske toutetan timoun nan te vin pi gwo, e matris la te vin mete plis presyon, anpil doulè, ou konprann? Se pa bliye se yon chè pou yo koud chè sa pou fòse l ret fèmen pandan ke l ap detire, nou ka imajine se pa t yon bagay ki fasil. Epi e ke li pa t ka dòmi tou, vin rann ke mwen menm tou m pa ka dòmi tou dèfwa, nou konprann. Sa li pa t fasil, li pa t fasil.
Men malgre sa, malgre enmi an te kanpe, enmi an kanpe jis nan jou akouchman an, jis nan jou akouchman an.
Se jis nan pòt syèl la, jis nan pòt syèl la l ap kontinye atake nou, l ap kontinye pèsekite nou. Konprann je rive nan jou pou n akouche pou madanm mwen akouche ou konprann li fin dilate tout bagay matris prè matris fin ouvè nèt kounya kounya n bezwen pou timoun nan te sòti bon lè sa l pa sou sòti kounya n ap priye pou l ta sòti a matris la fin ouvè tout bagay pouse pouse li pa kapab rive non pwen gen yon ti monitè ke yo mete pou yo kapab tcheke kè timoun nan nan pouse bon kote yo rive yo wè kè timoun nan desann nèt nèt nèt. Desann nèt kòm si kè a pral rete. Konprann a zero kè a desann. E pi lè sa se anpil mouvman pou tout pou yo gen tan kouri rele tout enfimyè yo pou gen tan kouri antre anndan. Pakèt bagay. Konprann? Ki ka fè kò w sote nan moman sa a pou pou fè kè timoun sa a te tounen vin bat ankò. E Bondye vrèman li menm li te la. Jis la enmi a ale pou l al fè yon dènye kou. Konprann? Apre anpil pouse, bon, madanm Rivin rive nan yon pwen aprè prèske dezèdtan ap pouse, li vin afebli. Li pa kapab ankò. Kounye a nan moman sa, n oblije di ok pa gen lechwa, n oblije pran sezaryèn, paske l pa t kapab ankò, l te vin afebli. Ou konprann? Li te rive nan yon pwen li pa t ka pou sa ankò. Aprè anpil doulè, aprè 9 mwa w ap gen gwo doulè, ou konprann, li te rive nan pwen sa, bon, l afebli, se te Bondye ki te vle sezaryèn nan, ou konprann, se te sa l te vle pou nou menm. Nou wè, se li li te vle. Nou pa te vle kouch nòmal nou menm. Nou menm nou te swete kouch nòmal la men li menm li te konn, li konn poukisa li sezaryèn. Epi se vrèman se li menm sezaryèn te fè, nou te enkyete paske nou di nou pa gen moun vrèman ki an palan de paran ki bò kote nou. Moun ki fè eksperyans kòm nou antanke paran ki te ka ede.
Se sèlman nou de a la vrèman, li pat fasil. Ou konprann? Nou te swete se kouch nòmal o mwen pou sa te ka pi fasil men Bondye li menm se sezaryèn nan li te vle. Vrèman sezaryèn fèt. Tout bagay pase trè byen gras a Dye, Bondye vin ba nou yon bèl ti pitit fi jan ke l te pwomèt li a. Bondye ba nou l jan l te pwomèt li a. Sèlman, pou m pou m byen di w, se ke li pa t fèt an desanm. Bondye te di n l ap ba nou l an desanm, li pa fèt an desanm. Sa sèlman Bondye konn poukisa. E sèlman li konn poukisa. Pitit nou fèt an janvye. Konprann sèlman Bondye ki ka esplike poukisa l fèt an janvye men se an janvye l fi li vin fèt nou beni non Senyè a li toujou kenbe mo l li kenbe mo l e ke dimanch ki sot pase a la nou sot prezante pitit fi nou ki reponn o non de Damarly Damarly pa bliye Darnid Marckenzy Damarly ok li pran Da li pran Mar epi l sèlman li a k pou li so si w wè l nan la ou ka ni k rele li l ap reponn w e sèlman li k pou li menm. Se sa Bondye kapab fè byeneme. Objektif videyo sa jodi a se pou kapab ankouraje ou menm ki gen dwa pase yon moman difisil, sitou nan maryaj. Ou menm ki pèdi lafwa. Wi, ou menm ki vle dekouraje paske apre m pa konnen konbyen tan w genyen. Nou menm Bondye te chwazi ba nou pa nou an apre katran maryaj. Ou konprann? Se apre n fin fete katran maryaj nou, nou kenbe pitit nou nan men nou. Men ou menm, m pa konnen, ou gen dwa si w gentan dizan, kenzan, ventan. M ka toujou di w pa bezwen dekouraje non frè m oubyen sè m. E nou bezwen nan moman sa pou nou youn toujou rete atache ak lòt. Pa fè lòt la santi l mal. Si se yonn nan nou ki swa gen yon pwoblèm medikal, yon bagay kèlkonk, ou menm ki an sante a, pa minimize, pa fè l santi ke li mal. Deja, bagay sa vrèman ka fè l mal. Si ou menm ki patnè li, ki bò kote l la, ou vin ap pale l mal ankò, sa ap kraze l plis. Aprann sipòte l nan moman sa yo paske l bezwen sipò nou. Ou konprann? Paske se nou 2 a kont tout le mond. Nou 2 a kont tout le mond. Menm si tout moun deyò ap voye flèch, men si ou menm mò avèl ou la, ou anbrase li, youn anbrase lòt nou. Paske gason konn malad tou, se pa sèlman fi yo. Men majorite fwa, paran ayisyen yo, dapre, pou yo menm, se se toujou fi. Se sèl fi ki konn pa ka fè pitit. Men non. Gason konn gen pwoblèm tou. Ok? Gason konn gen pwoblèm tou. Alò, se pou nou, n ap priye, nou menm ki gen doktè, al wè doktè nou. Paske. Bondye li menm byeneme, lè lè a rive jan m te di nou an, pa gen anyen k ka bloke l non. Pa gen anyen k ka bloke l. Paske Bondye ka fè sa k enposib la reyalize. Ki dènye mo w ap di moun yo sou pwen sa? Dènye mo m ap di moun yo, m pa konnen, sa ka rive w pèdi youn, ou pèdi de, ou pèdi twa. Men sèlman sa m ap di w, pa dekouraje, fè Bondye konfyans paske yon jou l ap jou pou ou. Menm jan li te jou pou mwen. Mwen kwè lap jou pou ou yon jou. E yon lòt konsèy map pote tou avèk sitou map pale de ayisyen majorite ayisyen le pli souvan lè nou wè moun yo fenk marye nou kole la nan kò yo eske poko gen anyen poko gen anyen konnen nou pa konnen ki efè psikolojik ke sa moun nan ke li fè sou moun nan lè wap plede mande moun nan eske li ansent eske li poko ansent eske yo po dat ou marye ou poko ap fè timoun toujou. Ou pa konnen si moun sa pa malad. Ou pa konnen ki sa k ap travèse moun nan. Lè w poze moun nan kesyon sa, ou pa konn ki kout kouto ke ou ba li. Mwen menm konsèy mwen pou nou se lè moun yo fin marye, evite poze yo jan de kesyon sa yo paske li pa li pa fasil pou moun nan. Moun nan ka travèse yon moman difisil. Pito ou rete ou swiv, lè w wè anyen poko mache pou moun nan, Ou jis lapriyè pou li. Ou jis fon priyè. Ou pa bezwen konn kisa moun nan gen non. Men jis priye pou li pou Bondye kapab beni l. Paske lè ou marye ou poko gen timoun, sa ba w anpil, anpil, anpil pwoblèm e sitou lè w gen moun nan antouraj ou k ap pede kesyone w. M pa konnen si w te gen anyen pou w ta di. Wi sa se vrèman enpòtan byeneme. Nou menm dèfwa tou gran paran yo, paran yo, konprann, pa kit se paran fi kit se paran gason. E ni enpòtan tou pou nou pa dèfwa santi nou met timoun, timoun yo nan ti soulye yo. Konprann, lè yn fwa ke yo poko, yo poko, poko wè, poko gen timoun. Met ajenou, priye pou yo. Nou di Senyè a mèsi ki te fè paran pa nou yo pa konsa. Konprann, paran pa nou.
Okontrè se yo ki te toujou ap ankouraje nou. Wi. Yo toujou ap di nou priye, fè Bondye konfyans, se paske lè a poko rive, pa bay tèt nou pwoblèm. Yo te toujou, toujou ap ankouraje nou. Wi, yo pa ba nou presyon.
Yo menm, yo fè wòl yo antanke paran, yo met jenou yo atè, priye pou nou menm. Ou konprann? Yo priye, yo priye plis pou nou ke nou menm nou priye pou tèt nou e ke yo menm yo priye pou pwòp tèt pa yo. Yo toujou priye pou nou. E ke m pa bezwen di ou ak ki jwa ki gen nan kè yo lè ke yo te vin wè vrèman pitit sa l te arive fèt. Lè ke yo wè premye foto sa a kote ti pitit sa a fèk sot nan vant, nou ka imajine. Se sa kè m te di nou, toutetan desepsyon an pi gwo, se toutetan temwanyaj la pral pi gran, byeneme. Se toutotan me plis moun pral sezi. Nan moman nou te pèdi timoun nan, pa t gen anpil moun ki konnen. Men nan moman n ap prezante l la la a, anpil moun konnen. Nan moman nou prezante l la anpil moun konnen. Tandiske nan moman nou te pèdi l la, pa t vrèman gen anpil moun ki konnen. Se kèk moun ki te close. Moun ki te pwòch nou. Dayè vant la pot ko parèt twòp pou moun te konnen te gen yon bagay la. Ou konprann? Sa vle di ke li gen dwa mal kòmanse. Bagay yo gen dwa difisil nan kòmansman. Se vre. Men, pa bliye, destinasyon final la se Bondye k konnen l. E kote l pral avè w la, byeneme, se jis lage w nan men l. Lago nan menl li menm lap mennen w o bon pò. Video sa jodi a se te pou ankouraje nou e ba nou yon ti ankourajman nan temwanyaj pa nou. Pou moun ki te toujou konn ap mande eske nou potko gen timoun si w wè n potko janm reponn se paske n potko genyen vre e Bondye potko vle ba nou l men kounya Bondye ba nou li e ke nou di wi Nou kapab di wi Bondye ba nou l. M konn wè moun ki konn kòmante yo di yap priye pou Bondye beni fanmi an bagay sa yo. Gen moun ki sou men yo, ou konprann? Ebyen wi se priyè w yo monte gras la desann Bondye ba nou yon pitit fi nan fanmi an ki sanble a manman l tèt koupe l pa pran anyen pou mwen se manman l sèlman l ye. Nou di Senyè a mèsi paske manman an te soufri anpil. M te di pou ke Bondye fè l sanble a manman l. Okontrè e sa m te vle menm. Pou l sanble a manman l, Bondye fè l se fotokopi. Depi yon moun kwè nan m li pa bezwen. Yeah, e fotokopi manman l li ye. Nou di Senyè a mèsi pou sa. E m ta renmen kòmsi pou nou priye, pou nou ta priye ansanm avèk kòmsi pou moun ki an difikilte, ki marye, ki poko gen timoun oubyen ki gon pwoblèm kèlkonk pou Bondye kapab vizite moun sa. sa yo pou Bondye kapab ankouraje yo, pou Bondye kapab fè yo gras, ba yo fòs, menm fòs Bondye te ban nou pou nou te kapab simonte avèk moman difisil yo, pou Bondye kapab ale touche yo kèlkeswa kote yo ye a nan moman ke y ap gade. Amen.
Alò ou menm ki ki kapab se yon moun ki nan pozisyon sa a, nou mande w dispoze kò w nan moman sa a. Met aji fwa w, ok? Aji fwa w pandan ke nou pral priye. Si. Nou tou 2 ansanm nou la n mari madanm fè yon sèl nan moman sa pou nou kapab e al fè priyè sa e ke nou kwè dan le non de Jezi menm jan sèvitè a te di a nan non Bondye sa ke nap sèvi a li menm li ka fèl pou ou depi ou kwèl dispoze kò ansanm nou pral priye pou ou menm. Seleste Pè, an Jezi Kri, nou beni non, nou di w mèsi ankò yon fwa dèske w te pèmèt ke nou te kapab pase ti moman sa sou plato Le Dialogue, chè Senyè, pou nou te kapab ap pataje. O, temwanyaj ke w ba nou, Pè Sen, pou nou ap vrèman, Etènèl Mon Dye, di, Etènèl Mon Dye, avèk zanmi yo k ap suiv nou, jan ke w son Bondye ki fidèl. Pou nou kapab di yo, jan ke w son Bondye ki vrèman, chè Senyè Dye, ou pa janm, chè Senyè Dye, bliye pwomès ke w fè pitit ou. O, e nou di w mèsi pou sa, chè Senyè Dye. Merci paske nou menm yon jou nou tap soufri tou yon jou nou tap tann chè Seigneur Dieu nou te sou ligne nan nou tap tann chè Seigneur e ke pè a ou menm ou te jije bon yon jou chè Seigneur Dieu yon lè yon dat byen detèmine ou te di vre vreman nan tèl ane nan tèl jou nan tèl dat nan tèl mwa Seigneur a nan tèl a tèl heure ou te di se lè sa wap ba nou pitit pa nou an nan minit sa men nou vin leve devan chak fami ki gen dwa ap travèse yon moman difisil.

Bondye Sara se lik la jodi a. Bondye Elizabeth la se lik la jodi a. Senyè, nan minit sa nou mandou konon li chèche tout fwaye ki afekte pa chè senyè Diyo. O, papa, pou sterilite nan minit sa, ke se swa bo gason, ke se swa bo fi a, ou menm nan minit sa ki se le doktè pa ekselans, ou menm chè senyè Jezi, ki te kreye nou ki konn tout pati nan kò nou, ou menm ki te kreye sistèm reprodiktiv, medam yo chè senyè Jezi, nou mandou antre nan minit sa touche. Libere tout Etènèl mon Dieu oh fibrom libere tout chè Seigneur Jésus kis tout bagay ki te kapab sèvi yon anpechman pou Etènèl mon Dieu pou yon fi ta kapab chè Seigneur Dieu konsevwa pitit nou mande o non di san vèse de Jésus ou va antre chè Seigneur Dieu ou va mete deyò tout li chè Seigneur Dieu kis bagay ki pa gen plas yo nan le non di san vèse de Jésus paske ou se mèt ou se wa ou se bon bèje Seigneur nou menm nou kwè.

Men pouvwa w pa limite. Nenpòt moun ki pral gade videyo sa nan le non de Jezi, ke Sentespri ou li menm li kapab fon travay anndan yo nan le non di san vèse de Jezi, epi yo kapab santi yon touche espesyal de la pa de ou menm pandan ke yap gade videyo sa, e ke yo chè Senyè Dye. Sa yo ki poko marye, ki gen pou marye men ki gen dwa gon pwoblèm yo pa menm konnen deja, nou mande w chè Senyè Dye gerizon, li deja fè lavaj pa w la dan le non di san vèse de Jezi. O non di san vèse de Jezi. O non di san vèse de Jezi. Papa. Fè travay ou chè Senyè e nap tann temwanyaj ou. Nou di ou mèsi ankò yon fwa. Beni chakun de nou menm chè Senyè Dye endistenkteman. Nou priye ou se nan non Jezi pitit ou, li menm kap viv e kap règne avèk ou o syèk dè syèk la. Amen. Mezanmi nou pran tout tan moun yo. Wi nou kenbe moun yo anpil jodia men kom konnen. Jodia nou te oblije paske ou konnen se temwanyaj pa nou paske nou te vle pataje temwanyaj la paske l konnen temwanyaj la lè w tande temwanyaj sa yo si w te pèdi lafwa omwen w ap aji fò pi plis pou w konnen ke nou gon Bondye ki fidèl e ou menm ki te pran tout tan w pou te gade nou ki pral gade nou ki pral pataje videyo a deja nou remèsye w nou di w mèsi mèsi mèsi enfiniman.
Bon wi se se byen se mèsi se sèlman sa nou kapab di e nou konnen se yon se yon temwanyaj sanse katran nou pran nou redwi la pou n ba ou an inèd tan nou pa vrèman antre nan tout detay tout bagay men kanmèm ou montre yon ide globalman de kisa Bondye li menm li kapab fè e ke sa ou nou espere ke videyo sa li te beni ou e ke li te ankouraje ou ou menm ki gendwa ap tann yon penenpòt sa l ye a. Ou gen dwa ap tann yon pitit, se menm jan avèk nou t ap tann youn. Ou gen dwa se, m pa konnen, se pe enpòt sa w ap tann nan men Bondye, yon diplòm, yon mari, yon madanm, pe enpòt sa l ye a, yon maryaj, pe enpòt sa w ap tann nan byeneme, aji fò tande. Pa bliye si l poko fèt, se lè a ki poko rive. Ke Bondye beni nou. N ap kanpe la? O, nou bliye di moun yo, si w ap gade nou, ou pa ko konvèti, ou poko aksepte Jezi. Pa bliye retou kris pa lwen. Retou kris pa lwen. Nap viv nan dènye tan, nou wè de jou an jou bagay yo ap vin pi rèd. Ou menm ki konvèti deja, rete kole pi plis sou Bondye. E ou menm ki poko fè sa, nou envitew fè sa, ou pap regrèt paske se nan Jezi k gen lavi. Amen wi, se nan Jezi k gen lavi. Se lwen Jezi, se lanmò. Ke Bondye beni nou.